Salut mes amis salye ankò mwen vou le save deja e nom se Guilmy Maes Willer donk e mwen salye nou andan le non presye de notre Seigneur Jésus Christ alò e jodia mwen vini avèk yon lanse pou nou e ki vrèman super e bon donk yon konsèy donk kap itil ou e kap pèmèt ou osi konnen ki tantativ pou fè e kòman pou dewoule ansanm avèk e lanse sa yo donk lè wap òganize. Se konsènan amètin sa nou wè ke donk ke frè nou ap sibi kounya e sè nou yo ap sibi a men chèzami donk sou chanèl sa donk youn mimaj sou Hilaire e menm si ke nou bay se yon chanèl pli spesyalman e se leson nou bay sou li donk de kou de mizik men a chak Enstan e a chak opòtinite osi, lè ke y gon ide ki pase an tèt, ebyen nou toujou vle pataje konsèy sa yo ansanm avèk frè nou yo, ansanm avèk sè nou yo. Dakò mes chers amis? Donk ki sa m pote pou nou sou chanèl la? Donk ou sèlman gen pou devwa pou gade videyo a jiska lafen e m panse ke konsèy sa yo l ap vrèman itil ou e l ap koute chè nan lavi ou. Donk ki sa yo ye mes chers amis? Se ou menm kap viv brezil e ou menm osi ki ap ki ap viv meksik e pa meksik non je mexkiz kap viv chili donk kisa mwen pote pou nou nan video sa donk li vreman enpotan lè ke nap fè deplasman sa yo ok pa egzanp lè ke pa egzanp ou pwal fè pakou sa Ann di ou menm pa egzanp ki vle deplase an soti Chile, donk de Chile, donk an pou ou tonbe ak an pou Glandier, donk an pou ou antre nan lòt peyi yo, ou pwèske gen o maksimòm 10 peyi pou pase anvan ou atenn, donk la destinasyon di Meksik. Donk an kèlke sòt li vrèman enpòtan. Pou ke ou konsidere ti pyès ou te genyen lè w t ap fonksyone Chili a nan bous ou. Ou konprann? Pou de pou toujou bat lè w ap fè pakou sa yo pou w mache ansanm avèk li. Pou ki sa? Se si e sèlman si ke lè w ke pa egzanp ou di ke jan moun yo di l lan, ou di ke ou pral rantre kay mesye Tonton Sam oubyen pou pale de Lèzetazini, ou di ke ou pral rantre, si pa si e sèlman si ou rankontre yon difikilte, oke, epi paske ou konnen peyi moun pa peyi w, laminit ke yo ta di ke y ap rebak ou an Ayiti, Ou ka jwenn posibilite pou w re-rantre nan peyi ou te gen stabilite ankò, swa pou w re-rantre o Chili, oubyen pou w re-rantre o Meksik. An n di ou menm si ke, paske n konnen ke Chili se yon peyi ki gen anpil karans nan kesyon pou ba moun pyès, enben sa ka toujou rive, konsèy pa m pou ou toujou, si ke ou pa ka jwenn rezidans nan Chili, ou ka toujou fon chapap nan Brezil, nan bis, epi kisa ou vin chèche rezidans dezan. Lap vrèman itil ou epi apresa ou ka rebak chili ankò wap retounen chili se nan bis wap retounen ankò paske de brezil a chili ou ka ale nan bis pase m panse ke konsèy sa lap vrèman enpòtan pou ou olye ke wal fè presipitasyon gen nan nou ki gen rezidans nou dèfwa gen nan nou ki jete yo oubyen gen nan nou ki neglije nap fè pakou wout la e kòmsi m ta di nou nou nou pa gen ekspwa anyen kounya èske nou konprann Donk se vrèman enpòtan mes chers amis donk pou ou menm osi kap viv Brezil donk si wap fè pakou wout la ou dwe toujou mete CPF ou rezidans ou nan bous ou pa mache kite sa yo mes chers amis pa mache kite sa yo frèm yo pa mache kite sa yo sèm yo donk an se konsèy sa MT Guilmy ou ankò Guilmy Maj Sourilè sou paj Facebook la yap fèm toujou di nou si nou toujou vle al sipòtem sou paj Facebook la tou Ou mèt just rive sou face lan klike Guilm Image sou Hilaire wap jwenn nou donk wap ka ba travay sa plis support donk pou nou avanse ansanm ok donk sa vle di ou menm ki staf Brazil donk se ankò paske nou konnen ke mansyèlman donk le Brazil pa reponn a nou menm. Pa bliye pa bliye nou menm les Haïtiens et les Haïtiennes lèn di nou sòti pa bliye dèyè tout gen ekspwa sou nou ok donk nou kapab di se yon peyi ki gwo se vre kòmsi nou ta pran logjik lojik ou menm kap viv Brésil vrèman se yon peyi ki gwo se vre donk e donk nou ka pale ekonomikman donk ou vin wè ke donk sa ou rantre mansyèlman donk aprè ke sa ou ta di pou peye kay donk e pou fè yon ti yon pla donk pou regle kèk bagay e aprè pou voye yon bagay ba moun yo ou genyen anba nan peyi an Ayiti, donk kote ke aprè si w vle reyalize yon bagay oubyen si w vle fè yon ekonomi, donk si w di ke ou vle reyalize pa egzanp omwen yon yon mwayen mansyèl plizoumwen, donk ou oblije panse an tèt pou w fè yon deplasman pou yon lòt peyi, ok, pase peyi a pa reponn vre, donk m p ap kritike yon moun ki di ke Si li Brezil li vle fè yon deplasman m pa kritike yon moun tou osi si li Chili ki di ke l vle fè yon deplasman. Men sèlman konsèy mwen m pote nan videyo sa pou nou, se sèlman lè n ap fè deplasman sa yo mes chers amis, pa mache kite pyès nou dèyè, pyès ki enpòtan nan peyi w te gen estabilite a. Dakò? Se konsèy sa m te pote pou nou, se sa k fè w ava rete asiste videyo sa jiska la fen, m panse ke l ap vrèman itil ou. Donk se te zanmi w MT Guilmy, di ankò Guilmy Maestro Hilaire sou paj Facebook la. Bye bye a la pwochèn tout moun pou nou kontinye avèk yon lòt lanse kap vrèman enpòtan tchaw tchaw deja bon jedi o nan non gran mèt la jezi kris de nazarèt ki gen tout pouvwa ok tchaw tchaw.